Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou Solaria TV, byen rapid Nou vin diw kòman sa ye sou aktyalite yo gen koze kap pase la ou sipoze konnen Humm Ebyen pou jan presyon an prale la pou anndan peyi Dayiti ak nan entènasyonal lan Alix Didier Fizeme ap tonbe kanmenm wi Gan pil moun ki kòmanse pran lari la nan kapital peyi Dayiti anpil moun kòmanse pran lari kote ke yo kòmanse mande pou ke Ebyen, an palan de Alix Didier Fils-Aimé poul kite peyi a, la sosyete pou sak gen ate a la l pa piti ditou, yo kòmanse mande pou ke Alix Didier Fils-Aimé demisyone sinon se pèp ayisyen an ki pral pran l. Antretan, pou pa bò kote, peyi ki swadizan di antre gimè yo se ami Dayiti yo, an palan de Etazini, Lafrans, Kanada, ebyen, Ou genyen, ebyen peyi Kanada ki ap mete presyon la sou Alix Didier Fizeme e presyon an se pou fè ke ebyen Alix Didier Fizeme mete sekirite. Kanada deja klè ansanm avèk Alix Didier Fizeme, si l pa kapab mete sekirite, li lè li tan poul kite tèt peyi a sa vle di sak gen atè a la l pa piti ditou ditou la sosyete nou pral rantre byen rapid nan detay yo nan koze yo gen kòmandan Guy Philippe ki sou liy nan la ki pral pale ansanm avèk pèp ayisyen an nan kad ebyen yon entèvyou kel te gen avèk plizyè jounalis angaje ayisyen ou pral swiv kòman sa ye genyen Roudy Sanon Roudy Sanon se bon zanmi Pierre Espérance e tout ayisyen konnen deja Kiyès ki Pierre Espérance lan? La société, ebyen Roody Sanon ansanm avèk Volcy Assad, tout moun konnen kiyès ki Volcy Assad lan. Volcy Assad lan, ebyen se li menm ki te nan tèt manifestasyon e anfas Jovenel Moïse, si n pa voye Jovenel ale, n ap mouri wo. Ebyen, vòl si Assad sa pou kouwè l ye la li genyen madanm li ki se yon minis nan gouvèneman Alix Didier Fils-Aimé an. Ebyen, 2 mesye sa yo te nan yon emisyon. Vòl si Assad fè konnen, o wi depi vant Guy Philippe plen, depi Guy Philippe grangou, li anonse revolisyon. Roudy Sanon fè konnen Ariel Henry te bay Guy Philippe yon afè de 50 milyon de goud e lè Ariel Henry, te sou pouvwa men antan ke journalist pa egzanp ou di Sanon li diw yon zanmil dil li pa vini avèk okenn prèv eske kounya ou ka pale antan ke yon profesyonèl ou ta sipoze ap pale de yon lidè konsa pouw diw yon zanmiw diw yo te bay Guy Philippe 50 milyon de goud san ou menm ou pa al chèche prèv okenn konfimasyon okenn ebyen kòman okenn chèk Anyen anyen ditou, èske konsa vrèman ou ta kapab afime yon koze lasosyete? Rete tann ou pral jwenn plis detay sou koze sa pou nan Nòdès peyi Dayiti genyen nèg arab la ki nan tèt yon mouvman la kote ke nèg arab lan ap mande pou pèp ayisyen an kale je yo pou pèp ayisyen an ouvri je yo sinon pita kapab pi tris Kesyon, Ebyen, pil kontra k ap siyen la sou do Leta. Mezanmi, ki sa sa vle di? Ou kapab kite kòmantè ou di ki sa ou panse. Ki sa sa vle di lè yon gouvèneman tranzisyon siyen yon kontra 50 an sou do yon peyi? Kontra sa pral koute plis pase 6 milya de dola ameriken. Nan kontra sa y ap konstwi 3 prizon. 50 an wi mezanmi, 6 milya wi. Sa vle di, ti bagay lajan petro karibe a pat anyen non. Ann rantre nan detay yo, ann tande kòmandan an e nan kad entèvyou sa, nap retounen pou detay ak pou kòmantè. Domine aktyalite a nan peyi Dayiti pa bliye jodi a se samdi egzakteman se 7 mas 2026 e 7 mas 2026 alò ke Bondye kontinye fè nou gras pwoteje nou avèk tout fanmi nou e ann ale genyen genyen plis enfòmasyon ki rive la konsènan kontra Belize Messier avèk Erick Prince eeh nèg yo vann peyi a wi nèg yo vann peyi a Guy Philippe Gaeron lan ebyen pral gen kwi nan peyi a anpil moun pral pran pral anba kòd piske Guy Philippe fè gwo deklarasyon konsènan sa kap pase nan peyi a alò banm pase yon ti moso nan deklarasyon Guy Philippe la talè konsa nou pral tande Johnny ki pral bay detay konsènan kontra Fize Messier avèk Erick Prince rete branche nap tounen Guy Philippe Guy Philippe pap dòmi non. Pèp mwen te vote m aprè siklòn, anba lapli, nan mizè, yo soti, lè se mwen ki te kandida ki te gen mwens kòb, yo fè m bat lòt kandida yo 3 fwa, eleksyon fèt 3 fwa, 3 fwa m bat yo, paske pèp mwen fè m konfyans, epi nèg yo kidnape m jan yo kidnape m nan, nèg yo kraze rèv tout on pèp, se pa sèl pèp Grandans non k pèdi, mwen panse ke pèp ayisyen an jeneral pèdi, paske si m te la, e m di l, pa gen on jan prezidan Jovenel t ap mouri jan l mouri an. Pa gon jan, m pa di an janvye a l pa t ap mouri non, men an an jiyè a l p ap mouri. A m ba w garanti l pa t ap mouri an jiyè a. Sa pa rèt lejitim wi, ke manda prezidan Jovenel Moïse la pase. E lè w prevwa, ou tande m? Wi, m tande w, m tande w. An nou, an nou eseye la pou nou wè. Senatè, ou tande nou klè kounye a? M gade eske. Wi, m tande n klè.
Ya, tout, tout moun, tout moun, ok. E son an pase kòrèk kounya. Mèsi mèsi anpil pou pasyans ou. Bonjour se yon plezi pou nou resevwa w donk sou plato a genyen Esdras genyen Fouco genyen Prevwa e genyen Marcus gen zanmi fanmi nan peyi dayiti ak nan dyaspora a kap koute ou nou gen lonè pou nou resevwa w kòman sa ye bò lakay pa w. Bonjou Fouco ankò yn fwa bonjou tout moun ki sou plato a bonjou tout moun kap koute n toupatou. E se yon plezi li ye pou mwen, sitou pou m fè ti pati sa avè w. Enteresan.
Donk, nou prale rapid, paske djakout nou chaje kou legba, e maten an la a, e se ke tout ekip la, genyen yon kantite kesyon pou poze, donk e sa k fè nan sans sa a, nou prale rapid e n ap kòmanse nan dosye sila. Senatè Guy Philippe, Depi lè nou fèt, n ap grandi paske ou pi gran pase nou. Nou toujou tande yo ap pale de blan ki te fè koudeta nan lane 2004, yo te sipòte w e ou menm ou te nan tèt yon gwoup. Donk, gwoup sila a, nou te mennen yon batay tèt chaje. Men kounye a la, pou nou rive jounen jodi a, paske ou son gwo aktè ki sou sèn nan, Ki sektè ki te rele ou pou te vin patisipe nan batay sa a? Nan lane 2004, ki kote ou te ye, e ki premye apèl ke ou te resevwa? Kiyès ki te rele ou dirèkteman? E ki gwoup nan sektè prive a ki te kolabore ansanm avè ou E ak ki anbasad ke yo te lye? Paske gon blan blòf vityèl jounen jodi a, fòk kat la sou tab la, verite sou tanbou, si n ap pale de komisyon verite, gen de bagay ki te pase, fòk nou konnen kiyès moun ki lakòz pa rapò ansanm avèk sa n ap viv jounen jodi a nan peyi Dayiti.
Bon, bonjou Fouco ankò yn fwa, m tande kesyon lan, s on kesyon yo poze m plizyè fwa, men plizyè fwa m toujou reponn yo menm jan, verite a, mwen pa t gen okenn blan ki te rele m, dayè se te desizyon m pou m ouvè batay la kont prezidan Aristide apati de 17 oktòb 2000, lè Ronald Kadav avèk 2 nèg te met yon kawoutchou nan tèt komisè Jean Jacques Naud. E bò KEP a, se mwen k pran desizyon avèk 11 lòt komisè, nou kite peyi a, nou travèse Sendomeng, n al an egzil. Se pa revoke yo revoke n non, se nou k di nou p ap aksepte dezòd sa a, piske Ronald Kadav vin fè l, lè nou di fòk nou arete Ronald Kadav, prezidan Aristide di yo p ap arete l, nou fon yon rebelyon, nou di n ap arete l, bon rapò de fòs la pa t an favè n, nou kouri n kite peyi a. E n al prepare nou, nou tounen, men pa t janm gen yon minit ke n pa t kontinye ap fè mouvman pou n te ranvèse gouvènman diktati Jean Bertrand Aristide. Enpi, mwen konnen nou pale, epi Guy Philippe anpeche nou fete 200 tièm anivèsè endepandans. An n pa bay tèt nou manti. Kòman nou al fete dezyèm ane? Yon revolisyon entèn mwen te kòmanse. Avèk nèg ki mennen 23 mil mèrin zan Ayiti vin pran pouvwa e vann tout souverènte peyi a e vann endepandans peyi a. Avèk nèg ki kraze tout izin nou, tout bagay nou, tout sa k te konn bay ti djòb, tout sa k te konn ede malere malerèz, kraze pwodiksyon nasyonal nou avèk pwezidan Clinton ki rekonèt sa devan Loni, ki kriye, ki di l rekonèt li fè Ayiti mal, kraze Teleko, Simantri. minotri, tout bagay. Ou kraze tout ti kòb malere malerèz te konn sere nan kesyon kowoperativ. Donk, tout bagay yo te la, tout rezon te la pou yon sitwayen, pou yon moun ki renmen peyi l, soulve e fè mouvman k fèt an 2004. Se domaj, mouvman 2004 la pa bay rezilta eskonte yo. Pou sa nou t ap batay yo, pou Ayiti nou t ap batay la, tankou menm sa k pase an 1806 apre asasina Desalin, apre gwo batay 1804, 1803, dèt pou sa k pase apre 1986, kote raketè, yon seri de nèg de goch swadizan ki sot o Meksik e ki sot an Ewòp vin pran tout yon pouvwa an Ayiti k lage n nan twou Kenya la, yo vòlè mouvman 86 la nan men nou, yo vòlè mouvman 2004 la nan men nou tou. Men kesyon moun pa vle konprann ke bagay ki ap fèt la, kòman pou blan an ta fè kont Aristid? Ann antann nou, ann entèlijan. Aristid se pa t tchwe blan? Se pa Aristid ki fè 23 mil Marines rantre an Ayiti? Se pa Aristide ki vann blan tout peyi a, se pa yo k fè ajisteman striktirèl ke blan an, menm Henry Namphy pat vle fè a, menm minis de Latour pat dakò a. Se pa yo menm ki lage peyi a, k kreye oligachi sa, oligat sa k la yo jodi a la. Se prezidan Aristide ki kreye yo apati de 1995 jiska 2000 avèk René Préval. Se yo k ba yo kòb, yo pat gen yon goud. Kounye a se yo k gen pi gwo konpani pou fè wout, se yo k gen pi gwo konpani pou lwe elikoptè, se yo k gen pi gwo konpani ki pou bay manje nan peyi a. Yo kenbe peyi a nan gòj e jodi a men yo pran pouvwa politik la. Gen moun k di rezon yo te twòp.
Ekskize m, wi, pou m fin reponn Fouco, 2004, rezon yo te twòp. Pou nou te soulve pou n fè l. E se mwen k te pran desizyon m avèk nèg mwen, m te yon ansyen komisè polis, m te ansyen manm Fòs Ame Dayiti, mwen jwenn ansyen militè, mwen jwenn polisye, mwen jwenn moun, nou met tèt nou ansanm, nou batay. E lè m vin jwenn nèg Gonayiv yo, Fwon Rezistans e e Latibonit, m met tèt mwen ansanm avè yo, nou arive kapote gouvènman Janbètrè Aristid la. Se vre gen dèzopòtinis ki t ap batay, te gen plizyè antite. Nan batay 2004 la, te gen gwoup 184, te gen etidyan yo, few, grafye, moun sa yo, te gen plizyè lòt gwoup, se pat sèl gwoup ame ke m t ap dirije k te la, ki fè ke lè, nou menm se nan Gran Nò n te ye, lè Aristide kouri, lè m di m p ap fete fèt mwen avè l, li kouri ak blan l yo, li pati paske se yon kapon l ye, li pat janm ba yon kapon, li toujou yon kapon. Li kouri. Anvan m rantre Pòtoprens, Aristide la li menm le 23 te mande blan pou voye yon ti kontenjan pou li vin ede l avèk rebèl yo. Kounye a blan pran pretèks sa a ak oligak ayisyen yo, ak klas politik pouri Ayiti yo, ki te vin ajenou nan pye m Sendomeng, vin mande m silvouplè vin ede yo. Yo fè konplo, yo vòlè batay pèp la, yo kreye, yo fè sa k rele akò tripartit, y al nan anbasad amerikèn, yo vann tout lit la, e yo pran bagay la pou yo jwenn ekzonerasyon, pou yo jwenn lajan, pou yo jwenn djòb, e nou menm ki te ewo jodi, nan demen nou vin dè rebèl, nou vin dè vagabon, nou vin dè zasayan, nou vin dè dwòg dilè, e twaka nan nou mouri, twak, on ekip nan nou al nan prizon. E se sa, se konsa nèg yo rekipere e vòlè mouvman pèp la an 2004. Men se yon mouvman ke mwen renmen. Mwen kwè ke mouvman sa nou te sipoze fè l e nou te dwe fè l e m fè l e m fyè de li. Ok, e senatè, m pa vle koupe vag la, paske w ap byen avanse la, men gon yon presizyon ke m ta renmen ke w fè avè mwen menm Marcus pi devan sou liberalizasyon ekonomi peyi a pòs 86 avèk e Calix Delatour e m gen lenpresyon ke ou di menm Delatour pa t vle alòske veritab imaj liberalizasyon sa se li menm. Brèf, pi devan na pral chita sou sa men ann rete nan vag la menm. Nan ki moman e ou gen 2 nèg ki nan sèk. Bon mwen m ap pale w de Jean Leslie Delatour Li pa de Calix non de Lesly de la tour. E Lesly de la tour bien sur non wi Jean Lesly de la tour sorry sorry Calix se aprè nèt e Jean Lesly de la tour D'accord. ke yo prezante justement se papa liberalizasyon tout moun konn gen anpil dokiman m li sou sa tou ou konprann men Exact. pi devan na na na na presize sa sou mensyonans ki enpòtan nan ki moman ou te gen de moun nan sosyete sivil la oubyen nan sektè prive a e ki te vin pale avè w sou yon posib oubyen yon evantyèl e alyans pou nou kapote pouvwa a? Nan ki moman e kiyès ki te vin kote w? Piske wè la m te ka rebatize

Nan ki moman ou te genyen 2 etranje ki vin gade yon evantyèl alyans pou n avanse pou kapote Aristide?
Bon, ke je sache, m pa t janm rankontre ak etranje nan kesyon kapote Aristide. Sa mwen menm, Guy Philippe, m pa janm fè rankont ak etranje sou sa. E se yon verite l ye. Trè byen, ok, an avans. Pa gen okenn etranje k te chita pale avè m, ke l fransè, ke l ameriken jan m konn ap tande l nan radyo, nan moun k ap pale voye monte kòm kwa se blan, e pa vre. Aristide te fèb, Aristide te awogan, Aristide te yon diktatè, yon fòs ki te pi fò ke li nan epòk la mete l atè. Osi senp ke sa, e fòk yo aksepte l, ke nèg yo a pa t bon. Fòk yo aksepte ke Aristide tap mennen peyi a nan twou e de fèt Aristide avèk tout sak vin aprèl yo mennen peyi a kote ou wèl ye jodia la nan pran dè desizyon ki pa janm pou sèvi peyi a men pou sèvi enterè etranje ak enterè on oligachi apatrid. Mèt nan Donk lè sa ou dim kilè ak ki moman exact. Apati de novanm 1800 e dizièm 2002, m kwè, nèg yo te vin fè yon bagay ki rele Le Cri de Verratière, kote yon seri de nèg nan sosyete sivil la, nan etidyan, tout bagay t al Okap, bagay, menm jan Jeyinè Rebu te la, epi bagay la te, nèg yo te fè yon gwo bagay, yo mande pou peyi a chanje. E nèg yo te kòmanse fè de manifestasyon, e ebdomadè nan peyi a. Nou kwè chak dimanch, yo nèg yo nan lari. Y ap mande yon chanjman, y ap mande pou Aristide pati, men Aristide pa okipe yo. Senatè Talè, Talè, Talè, wòla nou nan yon pwosesis pou nou idantifye dè aktè. Eske Baker te avè w?
Non, ou mande m, m ap ba w li, m ap ba w kwonoloji bagay yo. Ay kesyon w lan se sa l di ap vini ladan l. Mwen di w apati de no mwen di w apati de tande fouco map di w map di w apati apati de 18 novanm 2002 lè n ap pran kri de vètyè yo vin fon seri de manifestasyon nan peyi a te gen m sonje gen anpil manifestasyon ki te gen nan manigat te gen blè rebu te gen tout nèg yo ke aristid toujou kraze. Bon y pise sou yo, bat yo ak rigwaz, kase pye rektè inivèsite, tiye etidyan katriyèm ane medsin. Se konsa gouvènman an te fè te reponn yo. Lè yo devan enkapasite yo pou yo menm yo chavire Aristide, yo fè delegasyon, pa yon sèl delegasyon, delegasyon apre delegasyon. te gen reprezantan dwa imen, te gen prèske tout klas politik la, te gen gwoup reprezantan gwoup 524, te gen reprezantan feu, reprezantan Graffney, yo tout te vin Sendomeng vin chita avè nou pou nou te fè yon seri de rankont nan otèl e m pa bezwen site non otèl la e nan Repiblik Dominikèn e yo tout te la. Lò w di sa mwen m pa kwè ke yon nèg te kab wont Pou w di ke w te patisipe nan ranvèse yon diktatè ki te sou pouvwa nan yon peyi non. Gen nèg ki wont, gen nèg ki pè paske yo pè blan oubyen yo bezwen ak figi moun, yo bezwen ti djòb. Yo pè lavalas jodi a la. Men pa gen youn nan nèg la yo, aktè la a yo ki pa t prezan. Pa t gen youn ladan yo ki pa t rele m pou di m peyi a pa kab ankò, manifestasyon nou pa t mete Aristide atè, se ou k pou vin sove n, vin ede n avèk ekip ame a. ansyen militè epi polisye ki te rete lwayal avè m menm aprè depa mwen. Donk, lè w mande m ki moun, mwen di w mwen menm m p ap site non moun pou m fè moun mal. Men m panse ke se yon onè pou yon sitwayen ayisyen ta konnen ke ou te patisipe nan ranvèse yon diktati. Ayisyen tèlman lach kounya la menm lè yo fon bon aksyon yo pè paske blan ka fache. Eee kòlèg yo ap dakò avèm senatè. Kite la mwen diw mwen diw kel te Paul Denis kel te Paul Denis kel te Micha Gaillard kel te Serge Gilles wap site non mwen wap site non mwen wap site non mwen senatè wap site non mwen wap site non mwen yo mouri yo mouri si yo mouri yo mouri mba bon Dieu. M ba Bondye, si yo mouri, yo mouri. Lè yo mande m verite, m ap ba w verite. Èske w prè pou w tande verite a? Oubyen èske w pran verite nan tèt ou, ou vle se sa pou m di? Non, non, non, senatè, men, non, tande, men, men sa m vle tou, e, bon, an n pran lòt pati ki enpò, tout osi enpòtan pou mwen, paske, gen dè kesyon yo, lè m, lè m.